Ou te fè tou m pale w deja, m tou piko fout met zago anndan. Jou m jwenn ou anndan, gade m ap bon, m ap tou, m ap fin avè w nèt. Jou m ta jwenn ou anndan, mwen k di w. Dèyè m deja pale w piko fout foure djòl ou nan gode m pou bwè dlo, ni nan gode m, ni nan kiyè m pou, e ou k pou fè man, vale ou pou vale. Mèt fout fè manje la m pa pou ba w manje pou vale.

Se ka sa manmi lèd bay pou midou ap fè mesye Fatima nan pase mizè menn ou wè kou fwè se nou vini map di sa menn Manman vòlèz la menn kibe si nou nan bat tankou son ti vòlè menn Genlè genlè gen lò kèk nè genyen fwè chen genlè pa manyen manmi Mwen menm kaka fout li baka nan zòn nan mwen di sa yo di. Se mwen menm red fòkè menn pou m ta gen yon pitit pou m ta lage nan yon milèt konsa menn Jan frè Sen bon moun menn sa ap mache menn Se konsa m travay alè sa wi Gade lè l rive la Se 11 è 40 Se paske vini tap tann misye la menn. Pala misye montre santiman misye menn. Se li ki fè nan twa menn pou lap maltrete yon timoun konsa menn. Kaka ou pran longa paka fè pitit menn. Ou pran jou nan yon timoun. Frè se. Sa kap fèt. Ou menm ki papa. Mon chè, m pa t sipoze kanpe w la non. Men gen de bagay k ap pase devan w antanke jenn gason. Lè w wè yo, yo pa pote w byen. Mon chè, m pa t vle fre bouch mwen tankou nan afè w. Men frè m, ban m di w yon bagay. Pitit ki lakay ou a, èske yon timoun tankou w ou te jwenn nan lari? Jan m wè dam nan ap trete yon ti gason ki ka nan anviwon setan yo menm. Yo!
Sèm dam nan ye. An e sa w ye?
Wi sèm nan. E m pa wè w konsa.
Sim wè w ap trete timoun yo tankou son ti bèt menn. Si te gen leta te sipoze anba kòd wi. Se trèt timoun ye wi. Ban m di w.
Yon grenn bagay m ap renmen di w e li enterese m anpil. Ou wè sè m sa a? Mwen avè l nou soti nan menm trip. Sesi e selman si defwa yo di ou konn gen sè ou se menm manman nou pa menm papa. Men wè sèm sa, m ta swete frèm. Wè lè w wè m nan lari ankò, afè kanpe m pou w ap pale m de sèm kap di m kòmsi wap di sèm fon bagay pa janm fè m tete konsa ankò. Jwenn nou atè nou menm nan zòn sa a se veye moun, fè landjèz. Anyen pa enterese nou ankò. M pa konnen kisa w ap vin rele m w ap vin esplike m la. Sa se bagay soumoun, moun ki pa respekte moun. Ou pa ka wè m nan lari m ap sot travay mèt la. M tou grangou nèg la wè m ap antre. Li frèsen frèsen ki sa k genyen? An lan soumoun pale avè m? Konsa pou m pale avè w menm?
Bann soumoun, ki gen defo a.
Wè m pa pale ansanm avè w men kou w gen yon bon Leta.

Mezanmi sè, m wè w dandi anpil wi, sa k pase? Sispann vye kabrit kap bay pwoblèm. Kounye a sa a m tap pouse yo yon pwa m mete nan solèy la, yo tèlman manje pwa a. Mezanmi sè, e sa w fè pou kabrit yo? A m pouse yo, a sa a m sot bat yo. Mwen menm ki vin la sè m, kè m pa twò kontan tou non. Sa k pase?
Pandan m ap sot travay sou lari a la, m ap pase, gon vye vakabon, m pa ka di yon ti vòlè k kanpe a yon vès sou li. Misye kanpe m kòmsi kanpe m sou chimen m pandan m ap vini o sè m nan kòmsi l ap fè ti gason an kòmsi ti pitit frè nou an pase mizè m di misye foure bouch li nan sak gade y ap veye w m pa kwè w t ap janm fè yon bagay konsa non. Mwen menm non m pa touche l menm non m pa touche l non. Pou jan mwen avè w alèz pou se ou menm. M pa kwè bagay sa. Lè misye di m sa m vèkse nan lari a. E sa y ap veye nan zòn nan. Nan zòn nan sa fè moun y ap veye. Mwen m prè pou yo tou bann sanwont yo.
Mezanmi pou jan mwen avè w nou alèz. Ou pa t ap janm fè yon bagay konsa sèm cheri. Ou konnen fò w renmen w renmen fò. Wè m sot travay la a.
M sot travay la ti sa m bay touche a e pou nou. Li pa pou mwen sèm. Tipit la e ti san wi, pa tap maltrete.
Oh ki pe yo, konsa yo. Wap antre, enben antre non freo, antre cheri. Enben ok freo, wi.
Map veye kabrit yo la.
Ok.
Yo te gentan baw nouvèl. Sou do pyem pou yo vini. E mwen pou yo vin kote? M voye yo anlè m bliye atrap yo. Sou do pyem pou yo rive. M wè yo pa vle wèm, yap plis pa vle wèm nan zòn.
Sè, bon, finalman, sa k pase menm? M sot dèyè a la m wè ti gason an ap kriye. Sa l genyen? An! Ti nèg sa a! Monchè pou byen di w, talè a m wè l ap kriye tou paske m tande li di li strese, li sonje manman li. Men w konnen, ti moun. Ou pa pale ansanm avè l? Fò w fè sa. M pale avè l, wi. M pale avè l. Paske m wè l ap kriye, m pa konn sa l genyen. M pale ansanm avè l, wi. M konnen. Ou te ba l manje?
Wi, manje.
An, e wi.
M manje. Ebyen, oke, oke. Ban m antre.
Ban m dezabiye. Dakò, ale non, freo. Dakò, pa gen pwoblèm. Dakò, freo.
Matant! Matant wi! Matant! Sa gen?
M ba w lo silvouplè. Matant, m grangou wi. Lè bon de ti pake vèmisèl la, ti chodyò la, ou fon bagay nan kwen an la pou vale. Dayè m di Avalo m p ap ba w manje nan veso.